Se pa bèl li bèl li goud tou. Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm Faye cuisine kèt lakay nou pou yon lòt ti video nap di mèsi a chak grenn moun ki toujou abòne ki toujou like ki toujou pataje video nou yo si w poko fè sa ale fè sa kounya ann ale nan video a. Mes amour jan nou kapab wè a jodia mwen pote yon bon ti epis kreyòl pou nou mwen kapab di se baz manje ayisyen ok se li menm ki fè manje ayisyen gou epi ki fèl gen bon sant kisa map bezwen poum fè epis sa mes amour ok nap bezwen piman dous pwaro lay zonyon ok tout bagay sa yo nap bezwen tout byen rapid mes amour nou gentan lave yo m pa montre nou kote m lave yo Ok m panse ke nou tout ka fè sa byen pran san nou pou nou byen lave bagay yo mes amour paske yo chaje tè apre sa mes amour nou pral kòmanse rache nap kòmanse avèk zonyon an nap pase pran piman dous yo apre sa mes amour lèn fin pase pran piman dous yo nou pral pran pwawo nou pral pran pèsi etc mes amour nap rache yo rache yo jan nou vle a ok depi blendè nou an gen fòs. li kapab blende li mes amour sa ki pi enpòtan ok gen bagay ki pi enpòtan nan epis la ke map prepare a la pa bliye chak moun gen fason yo fè epis yo selon gou yo se ou menm kap fè epis lan wap wè gen egredyan ke m ajoute ou menm ou pa ajoute genyen tou Wap ajoute ke mwen menm mwen pap ajoute. Ok premyaman map fè 2 tip de epis map fon epis pou vyann map fon epis pou mwen fè lòt bagay yo pa egzanp pou mwen fè diri pou mwen fè mayi pou mwen fè pitimi mwen fè lòt bagay ok sa son egzanp mwen bay ok epis vyann nan mes amour map mete tout kalite An piman dous sa donne wouj, vert, jaune bay sa ok map mete plizyè tip de piman la donne. Pou lot epis lan mes amour mwen pap mete tout kalite piman sa la donne map selman mete epis piman vert la ok la donne li apre sa mes amour map ajoute Jiròf ok map ajoute jiròf ladan li ki diferan de epis vyann nan mwen pap ajoute l. Sa a se mwen menm se konsa mwen prepare epis mwen. Mwen fin rache tout la mes amour mwen moutre nou ok mwen rale blendè mwen sa se blendè ke mwen blende epis mwen mes amour ou sipoze gen 2 tip de blendè lakay ou menm si ou pa gen 2 blendè ou sipoze gen 2 po blendè ok kisa mwen mete anvan mwen mete Piman dous yo mwen mete zonyon yo mwen mete lay lan mes amour se yo menm mwen mete anvan pou ki rezon mwen mete yo paske yo menm engredyan sa yo gen anpil dlo ladan mwen pap bezwen ajoute ni vinèg ni lwil ok mwen pa di on moun si lap fè epice li met vinèg li met lwil li mete moutad li pa bon ok Se mwen menm ki deside pa mete yo, m te konn itilize yo, m pa mete yo. Men sa pa vle di ou pral malad pou sa si w itilize l, menm jan mwen bann ayisyen ap fè l lan. Si m pa fè l, si m pa fè l konsa oubyen w pa fè l konsa li pa bon. Depi m fè yon bagay se konsa pou fè l. No. No no no no. Se mwen ki deside pa mete l, m pa mete l. La mes amour mwen ajoute yon ti mòso jenjanm. Majorite epis map fè m toujou mete ti jenjanm mwen ladan li mes amour jenjanm nan bon anpil men se pa yon fòk aprè sa mes amour mwen mete pwaro a avèk nou te wèm gon lòt tip de piman m te rache son piman dous li ye mes amour m pa kwè gen bon m pa konnen si genyen an ayiti tou ok mwen metel avèk pwaro pèsi Epi, m ap blende. Detanzantan, m ap vire blendè a, m ap blende, m ap blende. Epi, mèzamou, byen rapid, byen fasil. Ou te ka ajoute sèl ladann tou, ou te ka ajoute piman pike ladann. Mwen, m pa ajoute piman pike, mèzamou, se paske m pa renmen lè m blende epis mwen a piman pike. La, mèzamou, waw! Wouuw! Se pa bèl li bèl sèlman, mèzamou! Pral gen koze nan kizin nan ok epis sa pral fè koze mes amour mwen fini avèk epis vyann nan la mes amour mwen vide l nan yon bòl apre sa nan yon bòl oubyen nan yon asyèt apre sa mes amour mwen fè menm pwosesis nan ankò mwen mete zonyon piman dous pwa Layi, ok, mwen mete yo anvan. Apre sa, mwen ajoute pwaro a, pèsi lan avèk lòt piman an, ok, apre. Mwen blende l detanzantan, epis. Epis sa a pi piti ke epis vyann nan. Paske m estime ke lakay mwen mete plis epis nan vyann ke nan lòt bagay yo. Ok, se sa k fè mwen mete Mwen fè plis epis vyann, ok mes amours. Men ou menm ou ka fè, si ou konn fè yon sèl tip de epis, ou ka fè yon sèl tip de epis. Mwen m pi renmen l konsa. Ok, la mwen ajoute jirof la mes amours, ok. Nap kite li byen blende mes amours, apre sa m kapab di epis nou bon. Tout sak nou wè kem mete yo la mes amours se yo kem konn abitye mete lakay mwen m pa konn mete plus ke sa m pa konn mete mwens ke sa ok ok la mwen videl nan yon lòt bòl mes amours pou nou kapab wè diferans ki gen yan ou la la la la se pa bèl li bèl sèlman li gou tou mes amours men epis yo ou kapab wè lòt epis lan parèt pi vert Epi pa rapò avèk lòt epis nan, paske li menm li gen preske majorite piman yo, li bay yon lòt koulè diferan mèzamò. Ou tande lòt nasyon ap fou dèyè pla w la, depi w tande w ap fè manje nan katye a, nan zòn nan, gade, sant manje a pran tout zòn nan pou li, tout moun ap mande, o, kisa w ap fè la a, ban m goute ladann, enben mennen. Men sak koz dan. Se pa lot bagay se epis nwa. Mwen espere ke nou te renmen ti video a mes amour pa bliye. Pataje video a mes amour kite yon like epi kite yon ti komantè pou nou mes amour. Nap tounen avek yon lot ti video pou ou se te vay kizin kite nan kizin nan. Ciao babay a la prochèn vay kizin.